Mesye Guy Philippe, yon kesyon a 2 volè e se enpòtan puiske but emisyon an se fè la lumière e fè donk jaillir la vérité puiske nou gon Guy Philippe ki pa manke anyen pou nan tèt pouvwa a fòk pèp la tande w. Donk yon peyi sou le plan ekonomik, ekonomik peyi a a zero, si tout fwa ou rantre nan tèt peyi an kòman ou pral redrese ekonomi peyi an? Tande wi pèp tiktok lan. Premyèman, n ap mete yon fen a koripsyon. Dezyèman, n ap asire n ke resèt leta yo, kòb ki rantre nan dwàn, nan pò, nan tout bagay nou yo, yo vrèman vini pou yo itil peyi a. N ap mete yon fen a kesyon gen yon ekip direksyon dekonsantre, kote chak nèg yo kab finanse ti pwojè, finanse bagay pou yo fè koripsyon. Nap met on fea bagay sa. Ke neg ona a ka prete kob janl vle. Ke neg OAVCT ka prete janl vle. Ke tout sak gen kob nan peyi a on ti group pranl yo pretel epi yo pou kraze e maspinen pep la. Nap met on fen a koripsyon sa. Nap ankouraje nap ankouraje prodiksyon nasyonal. Nap ankouraje e ede. devlòpman endistri touristik nou, n ap mekanize agrikilti nou, mekanize lapèch nou e n ap asire n ke nou enpòte mwens de tanzantan e pou nou pa enpòte pi devan sa nou kab pwodui e n ap ankouraje moun tou ki vle pwodui pou ekspòtasyon pou yo menm yo ekspòte. Epi lè sa m ap panse ke n ap kòmanse kreye anplwa

Èske w konte donk chanje sistèm polisyè la ou èske w toujou ap kenbe donk lame dayiti ou bsap tou ki rejwenn donk lame dayiti kòman w konte rezoud pwoblèm sa?
Mwen panse ke pi gwo pwoblèm polis la se ke polis la sou kontwòl anbasad amerikèn. Ou pa ka kòmandan lapolis si w pa al fè tchoul anbasad amerikèn. Ou pa ka dcpj Sou pa restavèk anbasad amerikèn. Fòn chanje bagay sa. Fòk nou Wow! fè ke sekirite peyi a depann de ayisyen. Ke moun sa yo se otorite ayisyèn yo yo bay rapò. Ameriken pa gen anyen poul vin di nan sekirite non. Trè Li byen. pa gen anyen poul di kiyès ki kab sekretè deta a sekirite. Ou sonje Michel Martelly te nonmen on sekretè deta sekirite piblik. Le jou li pral pote sèman, li pral kòmanse bagay li a, anbasad la annik fè on kout fil on ti anplwaye li di nou pa vle l. E li pap rete sèman?
Ayayay! Nan yon peyi konsa,
kote se Etazini kap deside politik sekirite ou, Avèk ou, avèk ou garanti pèp lan pap gen bagay konsa si w pran pouvwa a?
Avèk nou pap gen bagay sa, polisye n yo nap ankadre yo, nap. ede yo, n ap fè yo viv byen pou yo kab plizoumwen pa aksepte rantre nan koripsyon, n ap ba yo avantaj pèdi tout sa yo ap pèdi si yo rantre nan koripsyon e n ap rezoud tout pwoblèm. Mwen di w, dyalòg nasyonal ke n ap pwone a, fòk li vin tounen yon reyalite, fòk li fèt.
Senatè, e jèn, lajenès k al etidye ki gen 15 an, 16 an, e gen nan yo menm ki al etidye la medsin a Kiba, yo pa ba yo plas nan peyi Dayiti, yo pa jwenn djòb. Ki sa w ap di jenès la? Ki sa w ap di moun sa yo? Blogè yo koupe! Si tout fwa ou ta vin o pouvwa.
Sa m di w tou, m wè anpil jèn ki sot Kiba, ki sot Sendomeng, ki sot Venezuela, ki sot nan plizyè peyi ki gradye, e yo pa vle ba yo djòb. Ou konn poukisa yo pa vle ba yo djòb? Yo pè pou ameriken pa fache. Pa kwè ankò non. Se yon peyi de tchoul, de restavèk nou genyen wi. Ayiti gen bezwen medsen. Piske pa egzanp, kote m ye la a Pestel, se yon medsen k genyen pou plis ke 100 mil moun wi. Yon grenn medsen Oh bon Dye. Kote nèg la ape fèl son fanm gon pwoblèm yon konplikasyon lap mouri wi pa gen anyen ki kab fèt ou konn konbyen medsen sa Tet entènèt la bay problèm woy. Eee gon ti bege, gon ti bèg wi bro. Entènèt la ka bon mwen dèk la wi. Son pwoblèm rezo petèt. Senatè a eske w kopye nou? San nul doute nou pèdi kontak la avèk ou.

di anyen yap masakre yo yap tòtire yo an ka ou ta nan tèt peyi a kòman ou konte rezoud pwoblèm. Guy Philippe pral ba yon pwoblèm ak jèn fi ki trè koni dan la kominote yo prann yo vyolel oken moun. Nou pa di anyen, kòman w konte ede mas popilasyon ayisyèn sa k ap viv an Repiblik Dominikèn?
Mwen konnen ke y ap viv yon kalvè an Repiblik Dominikèn. Men mwen. An Repiblik Dominikèn. Men mwen. Ke yo pa kab jwenn an. Ayiti si gen yon leta serye kap travay pou bonè pèp li. Lè nal sendomeng se lekòl nale, se nan konstriksyon nale, se nan agrikilti nale. Men eske sou te gen yon peyi bagay sa yo nou pa tap gen yo an Ayiti. Plis kon tyè de ekspòtasyon repiblik dominikèn se vè Ayiti. Tout vye pwodwi yo fè, salami, rans, ze, tout bagay se nou k achte yo. Lè w gen pouvwa serye, ou di yo si w maltrete pèp mwen, ou pa gen yon grenn pwodui k ap rantre ann Ayiti. E si w wè yon nèg ta gen anvi vyole desizyon sa a, ou fè l wè sa l pa dwe wè. M ba w garanti, Repiblik Dominikèn, avèk 1 tyè de sa l ap rantre ki pral pèdi, ap pran men l. Y ap eksplike nou tout bagay la se ekonomi l ye. Tout bagay se lajan l ye. Nèg yo panse yo kab fè n sa yo vle paske sitwayèn yo al etidye, al travay lakay yo. Paske nou menm, kòb yo ban n pou nou fè bagay pou devlopman ann Ayiti, pa egzanp Petwo Karibe a, Repiblik Dominikèn fè metwo avè l, li fè inivèsite avè l, nou menm nou vòlè tout pa n nan. E nou tèlman pa wont, nou aksepte ke se Repiblik Dominikèn ki vin fè n gade yon ti inivèsite nan Nò a, lè n te gen menm valè lajan avè l. Men si nou pran mezi pou nou fè pwodiksyon nasyonal la vin yon reyalite, si nou pran mezi pou n vrèman devlope endistri touristik nou, pou nou bay pèp nou travay, pou nou ankouraje pèp ayisyen an konsome sa k fèt lakay yo, konsome ayisyen, m ba w garanti se Repiblik Dominikèn k ap pèdi, se pa nou k ap pèdi. Senatè,
Nou genyen gen moun depi aprè depa Jean Claude Duvalier yo pa revalorize retrèt yo e gen pwofesè jiska prezan kap rann sèvis a leta ki pa janm jwenn lèt nominasyon yo gon pakèt moun ki la kap travay ki gen 15 an kap rann leta sèvis yo pa janm touche

Fè yon ti silans, fè yon ti silans, moun ki akote Guy an ap pale. Par mesure de prekosyon nou oblije koupe liy nan, sanblerètil genyen donk de lòt moun ki monte sou rezo a, nou koupe liy nan avèk Guy Philippe, nou pral repran Guy Philippe ankò e rapid piske son emisyon. Tapote live lan pataje l. Mil e plisyè moun kap gade nou la. Tapote live lan pataje l. Tapote live lan pataje l.

Donk, n ap tante jwenn donk senatè la ankò anouvo pou pèmèt ke nou kapab repran liy nan, paske nou se yon emisyon politik ki trè siveye e donk se youn nan rezon ke nou te koupe liy nan dayè pou pa gen pirataj ki fèt. Donk, se sa. Alò, Joslin, nou sot tande senatè la, nou tande,
nou tande e. Barbecue aussi bien donc nap kontinye fè dayè kontak lyezon nou ta di pou nou jwenn senatè lan san nul dout e nou pa pral di ke nou pirate puiske nou anpil lòt moun te monte anba live lan e an dirèk e se sak fè li koupe pou nou kapab gen ou sèlman sou liy lan èske ou la? Donk mesye Guy Philippe pa reponn. Vwala donk mesye Guy Philippe reponn. Vwala mesye Guy Philippe n ap reprann pou ou nan ti moman ke nou t ap pale an te gen plizyè moun ki sanse donk zape liy nan ki pran kontwòl liy nan sou nou nou te oblije koupe pa mezi de prekosyon pou nou repran w la a. Donk ou ansanm avèk mwen nan pòs Jounal D'Opinion.
Ou tande nou, ou kopye nou? Ou gen pwoblèm? Wi, m kopye w trè byen.
Ok, m ap reponn pou ou.
Senatè, mwen di w ke depi apre Jean Claude Duvalier fin kite peyi a, ke gen yon pakèt moun ki nan retrèt, Yo pa revalorize retrèt yo, gon pil moun kap rann leta sèvis depi depi 10 ans, depi 15 ans yo pa janm jwenn yon goud, gen pwofesè ki pa janm jwenn lèt nominasyon yo kap travay, se kle peyi a kap enstwi, kap bati yon enstriksyon, kap fòme timoun yo, kap travay ki pa menm ka menm peye yon kamyonèt, yon motosiklèt pou yo al bay timoun yo pen de diskisyon men Vwala ke jiska prezan e moun sa yo yo la a la driv e kisa wap di moun sa yo pou retrèt yo moun retrete yo kisa kisa wap di moun sa yo. Se sak fè talè a m tap diw pi gwo pwoblèm ayiti se yon pwoblèm sosyal li ye wi sa son reyalite li m gen anpil zanmim ki nan edikasyon e tout tan kap plenyen e kap di men ki pwoblèm yo bagay. E son grav pwoblèm li ye. Men leta li menm li tèlman ap fè dezòd, tèlman gen koripsyon, yo pa janm kab ajiste salè moun sa yo. Wap wè ke yap eseye ajiste salè moun ke yo panse ki tap ba yo pwoblèm, ki tap fè yo pèdi pouvwa yo. Wap wè yap eseye fè ti ajisteman pou polis, pou bagay, paske yo panse ke sektè sa a, si yo pa bal yon ti ajisteman byen ke sa yo bay la pa ase, Yo te ka sifi pou polisye n yo k ap fè travay yo byen, men w ap wè yo toujou ap eseye kontwole sa, men tout lòt sektè yo, yo abandone yo, yo kraze yo. Donk mwen konn pwoblèm sa a e nou panse ke yon fwa ke nou meton fen a koripsyon, yon fwa ke nou meton fen a yon seri de bagay, n ap kab jwenn mwayen pou nou rezoud pwoblèm pwofesè n yo, piske gen yon bagay ki di w se sou edikasyon yon peyi, yon pèp pou wè ki tip de moun yo ye. Donk fòk nou envesti pou edikatè nou yo, pou moun k ap ansenye timoun nou yo, moun k ap fòme jenès ki pral pran kontwòl peyi a, menm pou yo ka viv desamman. E se pa sèl yo menm non k ap soufri sa a. Ou konn konbyen moun, bon, ki petèt pa anplwaye leta, men ki pase tout vi yo ap travay, ap plante, ap mache kòve, mache sizè, sa yo rele sizè a, Mache e kòmande avan jou. Pase yon seri de bagay. Ou konn konbyen pechè nou ki fè tout vi yo ap peche, ap chache lavi pou pitit yo, ke kan yo rive sou 65 an, 70 an, se nan yon mizè grav yo tonbe paske pa janm gen yon leta ki gen yon politik pou ede ansyen nou yo, ki fè tout vi yo ap travay, ap peye ti jan yo kab peye, ap fè edikasyon pitit yo, Epi pou pou wè moun sa yo vin tonbe ke menm yon ti lafyèv, menm yon ti tèt fè mal, yo pa ka achte yon grenn aspirin e k ap mouri grangou. Fòk nou gen yon politik ki pou ede moun sa yo tou. Pa sèlman pwofesè yo, men tout moun ann Ayiti ta dwe gen kapasite pou yo viv avèk dignite lakay yo. Se sa k fè ke nou panse ke kesyon politik agrè nou, politik pwodiksyon nasyonal nou an, nou pa kab jwe avèk sa. Fòk nou jwenn mwayen pou nou asire nou kòm leta ke moun sa yo kab manje a tre ba pri, ke moun sa yo kab voye pitit yo lekòl, ke moun sa yo ka jwenn swen de sante. Donk se yon gwo bagay li ye. Politik sa n ap pale w la, li anglobe tout sektè. Ok. E mentan, Senatè, si premye oktòb pèp la di ke li fon kout kle e nan 3 mwa kisa kisa w genyen ou panse kòm pèspektiv nan 3 mwa pou popilasyon an? Rezoud pwoblèm ensekirite a.
Map ba yo sekirite, sa e kach. Bravo!
Ensekirite ap fini.
Entegrite ak listwa nan yo garanti sa e nap met tout ayisyen chita nap pale ak tout sektè tout moun pou nou jwenn yon jan pou nou viv ansanm nan ti kwen tè sa ansanm nan ti il sa nap ba yo garanti nan 3 mwa ap gon sinyal klè ke gon lòt è ki ouvè ke gon lòt ayiti kap parèt sa se garanti m ba yo nan 3 mwa tout moun sipoze santi van chanjman an. Trè byen mesye. Ou sot dil wi men ou di li son bagay global se vre men map map mete yon ti pwen sou sa plis e ou sot dil deja men map fon ti retrospektiv e pèp nou an kap pran imilyasyon kap pran kout bòt nan men dominiken kap manje de rejè Dominiken e kòm ou pale de politik agrikòl la e agrikilti la m konprann men son bagay si tout fwa e si ou monte son bagay pou ta panche sou li rapid paske vant on peyi vant on pèp son gwo koze lè depil grangou gon pil bagay ka fè.
Sa w di a tèlman enpòtan, gen yon seri de gwo moun an Afrik tankou Sophia Bessis ki ekri yon seri de bagay sou sa ki rele zam alimantè. Kounye a grangou a se yon zam li ye. Yo kenbe w nan grangou, yo antrave w la ak ong, ong toupatou, y ap kenbe w la pou w pa mouri men yo pa vle w sot nan mizè a la, epi yo kenbe w. Lè yo di w fè yon bagay ou oblije fè l paske fant ou nan men yo. Se devwa tout gouvènman serye pou bay sekirite e pou asire yo ke yo bay pèp yo manje. Donk sa a lap priyorite nou. Trè byen, donk Mesye Guy Philippe nap repati avèk emisyon an dayè piske nou konnen ke se emisyon gran deba politik. Mesye Guy Philippe ki sanse le tan è pwòch, le tan è timinan piske fòk nou dil se pèp lan ki deside piske nou

panse donk entegre jenès la nan nouvo gouvèneman an?
W ap wè ke o Boukina Faso pa egzanp, mwen menm nan peyi Afrik de Lwès yo, w ap wè nèg yo fè yon revolisyon ke jenès la pran pouvwa a. Moun restavèk sa yo, tchoul sistèm nan, yo fon rale kò yo. Pa gen chas o sòsyè ki pral fèt non pli. Men gon seri de moun ki depase, ki pa konprann, ki restavèk la kesyon yo pè blan yo, esklav blan, li anndan nanm yo, anndan tèt yo. Pou yo ayisyen pa kab fè anyen, pou yo nou son ekip de ti nwa, de moun nwè ke wòl nou se ret ak blan, pran lòd nan men blan yo menm pou yo kenbe ti privilèj yo. Wi, fòk nou chanje ekip politik sa nan peyi a. Wi fòk nou chanje lidè nou nan peyi a. Wi fòk jenès la pran wòl li, pran responsabilite l. andedan peyi a.
An palan de chanjman, an palan de chanjman lidè donk aktyèl e dan le ka kontrè pouvwa donk atribye a ou èske pral gen arestasyon, èske gen moun ki pral peye pou sa ke yo fè pwiske nou dakò ke gen anpil gen anpil nan mesye yo ki detwi peyi a, ki kraze peyi a, ki abize peyi a. Èske nouvo gouvèneman sa a pral tradwi moun sa yo lajistis?
Nou tap mande tout moun ki konnen l fè peyi a mal. Li pati rapid. Vin ede revolisyon an. Vin ede pèp la. E Leta ap sonje èd ke w te bay nan batay pou yon lòt Ayiti a. Li pi fasil pou moun yo rele gang a sapat konvèti e konprann nesesite pou ede Ayiti ke gang a kravat. Gang a kravat yo, y ap patoje nan yon liks, yo gen yon sistèm k ap travay pou yo, yo pran tout moun kòm esklav yo, yo gen gran patwon yo ki se letranje e yo panse ke Ayiti se pou yo l ye. Nou t ap di yo chanje. Yo gen tan toujou pou yo chanje, yo ret 3 oubyen 4 jou. Chanje! Oubyen sinon, pèp la ap fè jan l fèt Nepal la. Y ap arete yo, y ap mete yo toutouni, y ap trennen yo nan lari a. pou yo vin devan tribinal popilè. Se konsa sèlman,
se konsa sèlman ke lòt moun ka vin fè tout dezòd ke yo menm yo fè deja. Mesye Guy Philippe nou pa ka lage yon sekirite nan men pèp, m pa konn si w konprann, donk gouvèneman si tout fwa. Son response politisyen wi, pa bliye ke son mouvman, m pa janm envite pèp la nan yon gala Ou byen non bal ou byen non maryaj non mwen menm. Se nan revolisyon yo mete tèt la. Ya trè byen. Revolisyon an vle di sa l vle di a. Se yon revolisyon. Se yon sistèm n ap kraze pou n ranplase l pa yon lòt ki pi bon. Wi men èske w ap arete moun sa yo mesye Guy Philippe? Se sa kesyon an. Èske w ap arete moun sa yo? Èske y ap pase lajistis? Èske y ap pran pèn yo? Men se lajistis ki pral defann pèp la mesye.
Tout moun ki fè peyi a mal ap gen pou vin reponn de sa ke yo fè peyi a.
Trè byen.
Trè byen. Alezi Jocelin.
Senatè ki strateji ou pwopoze pou redwi depandans Ayiti o zenpòtasyon?
Kòman kesyon sa? Pwodiksyon nasyonal.
Se sa k fè ke depi 2004 nou di ke nou panse ke se lavwa andojèn de devlòpman ki kab retire Ayiti nan salias nou genyen. Se nan diri. Nou enpòte plis ke yon milya de dola ameriken chak ane de Etazini. Diri. E poutan, Vale Latibonit, Plèn dè Kay, tout lòt kote sa yo, nou te kab fè tout diri sa a. Nou pa bezwen enpòte yon dola diri. Nou sèlman bezwen voye jèn nou yo al pran teknik pou olye yon kawotè, yon ekta de tè nan Latibonit ou nan kote nou t ap fè diri, pa fè 4 tòn sèlman, pou l fè 5 tòn. Pase gen anpil kote yo fè efò sa, Vietnam, tout kote sa yo ap fè efò sa, nou kab fèl tou. Dwe gen yon pil jèn entèlijan. Il sifi ke yo jwenn yon gouvènman ki kwè nan edikasyon, ki ankadre yo, ki ede yo pou yo vini retounen nan peyi yo, mete ekspètiz yo a o sèvis de la nasyon. Tout otan n pa kab pwodwi, Nap toujou rete avè yo. Lontan nou te pwodwi tout bagay wi. Kounya nou enpòte ze, nou enpòte kokoye, nou enpòte diri, nou enpòte tout bagay ke peyi Ayiti, ke tè pa nou an kab fè. Donk fòk nou fè yon politik kote nap pwodwi tout sa. Fòk nou fè yon politik ke nan 3 zan maksimòm fòk nou gen otosifizans alimantè e an sereyal e an tibèkil andan peyi Dayiti. Fòk nou mennen yon politik ke nan 5 an nap gen sekirite alimantè. Li pa nòmal pou depi lapli fè 2 jou se blan nap mande èd.
Ok men bon ou reponn enpe nan an pati nan kesyon m bay poze a map poze w li kanmenm men kisa w panse wòl petit e mwayen antrepriz, PME, sa yo rele PME dan lekonomi nasyonal. Petit et moyenne entreprise, men sa m tap di maten. Se pa sèl Ayiti ki poze kesyon sa, anpil lòt peyi nan Amerik di Sid, an Afrik, kòmanse konprann enpòtans peti antrepriz. Malerezman pou nou an Ayiti, tout sa k pou ta prete kòb, se gwo mesye yo yo prete kòb. Se mèt sistèm nan yo prete kòb. Ona, kokote ke se malere k ap kontribiye nan ona, k ap bay ti bagay yo, yo pa prete yo kòb. Se gwo mesye yo, w ap wè yo prete kòb, w ap wè yo parèt nan malere a, y ap pase l nan tenten, yo prete l 100 mil goud, yo prete l 200 mil goud, y ap pase l nan tenten. Kisa l kab fè avè l? On lekòl kap rantre sèlman tout kòb sa ap fini e malere sa li menm li vin nan plis pwoblèm. Wi, nou pral panse a jèn antreprenè yo, a pitit antrepriz yo pou n wè kòman n kab ede yo, gide yo, yo menm pou asire ke Ayiti pwodui, ke Ayiti fè sa pèp la bezwen. Trè byen, Mesye Guy Philippe. Donk le tan nou fè defo nou sòm pase du kote de Paris deja donk minui e minui 9 minit donk nou dwe kite lokal la a donk 15 donk nou rete 11 grenn minit pou nou libere lokal la e yon trè bèl emisyon piman politik ak yon sèl kout kle mou yon sèl mo dòd donk mesye Guy Philippe pale mesye viv ansanm yo pale pèp lan pale yo di ke fòk peyi an libere donk e yon mouvman E premye dòk oktòb 2025 revolisyon an rekòmanse, pèp la pral foule e li pral pran lari. Mesye Guy Philippe, antan ke senatè de la Repiblik, antan lidèchip, antan ke youn nan moun pèp la fè konfyans jodi an, paske lè yo foure men pran, yo pa jwenn anyen, yo chwazi w, piske Ayiti mande pou ou. Pèp la chwazi Guy. Donk, Ayiti mande pou ou, Lèzetazini mande pou ou, Lafrans mande pou ou, se tout moun k ap mande Fok ou nan tet peyi an. Eske ou panse donk se yon batay ki pral fasil pou ou paske jodi an la a donk se pèp sa a kap di mesye CPT yo se vòlè yo ye, se ou, se mwen, se nou tout kap di se vòlè yo ye, eske ou pa pè tou ke yo pral trete w kòm